Lè Izrayelit yo te egzòte yo pou yo veye, yo pale de santinèl ke yo te konn mete sou mi lan. Yo pale de pwofèt yo ki se de santinèl k ap veye. Li enpòtan pou nou fè yon ti rete jodi a sou mo veye a. E nou jwenn nan Kantik dè kantik yon tèks ki kapab ede nou. Chapitre 5 vèsè 2, li di, J'étais endormi, mais mon cœur veille C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe Nou konnen listwa de liv sa a, Cantiques des cantiques, se listwa de 2 fiyanse. Yo renmen anpil. Epi, youn ap chèche lòt, yo bobo, gen kè fwa yo frape ansanm menm, epi lè, o se te ou menm! Li, li, li rale pou l sezi lòt la, epi li chape anba men l. Yap chèche yon lòt, men yo pa janm ka rive anbrase, yo pa janm ka rive ret jwenn jwenn yonn lòt. Se sa listwa de Cantique des Cantiques li te ekri nan Ansyen Testaman. Se lap pale w de Jwif la, l'histoire juive avèk Bondye li, se sa l ye. Jodi a pou nou lè kretyen, Se istwa de legliz avèk fiyanse li Jezi. E m ta mande nou tout pou nou reflechi ansanm pou nou wè konbyen fwa nou fin wè nou mete men sou Jezi nou di m bon nèt si m rive jwenn sa la m rive nèt kòmsi nou atenn la pèfeksyon nan relasyon nou avèk le Senyè nou santi tout bagay prale flap an di w gè w humm kote l chape la l gen ou pati dèyè l nan yon lòt kote an pati dèyè l. Li liv sa ankò pou wè ki tout pèn ke fiyanse sa a bay. L ap kouri, monte mòn, desann vale, rankontre dè bèje, mande yo, Pa wè l pase la a pwen? Bon fiyanse! Li egare, m ap chache l adwat agòch. Se konsa, jenòm nan ap chache jèn fi la tou. Kris ap chache nou.

Se fatig lap fèm vin kouche a wi men sitou kem leve la bonè se pou m gentan pati m pran mòn yo m pran kanpay yo pou mwen fòm jwenn li fòm jwenn li donk m pa dòmi vre kèm pa dòmi nan sa nou ye jodia la eske nap kè nou ap veye yon nèg ki pap veye avèk kè li li pap veye ditou. Si son kesyon de we lè map pale de moun nan, lè map pale de bagay a, lè map pale de pwojè a sèlman m sonje pwojè a, m pa nan pwojè ditou. Yon bagay ki pran m, ki enprene tout èt mwen, ki enbibe tout panse m, ki pèmèt ke map viv kankou se bagay la menm, vi m se bagay la menm. Tankou yon gran sèvitè de Dye te rive di, Christ est ma vie. Christ est ma vie Yon jan tout vi nèg la nèt enbibe avèk panse Kris lan, enprenye de panse Kris lan, anben lè w nan sitiyasyon sa a, li di menm si w ap dòmi, kè w ap veye. E se sa yo te di ke nan Ansyen Testaman, yon jèn pwofèt la di ke menm nan nuit, Bondye bay byeneme l. Salmis lan di l, Pwofèt Ezayi di l ke li ban nou ni, li nouri nou pandan n ap dòmi. Se poutèt sa, fòs nou renouvle chak maten. Lè nou leve, nou jwenn, M t al dòmi, m te panse lè m leve, m t ap leve ankò pou m al, se lè m al pran yon ti manje, bay sa yo pou m kapab reprann fòs. Non, m leve plen fòs. Paske nan nwit lan, m pa tankou lòt nèg yo, pa ka dòmi, ap voye kò adwat, voye kò agòch, m dòmi yon somèy ki dou, yon somèy ki leje, yon somèy ki beni, e Bondye nouri nanm mwen, li nouri tèt mwen pandan somèy sa. Donk, gen yon relasyon ki egziste, menm pandan somèy nou, ant nou menm avèk objè de nos rêves, objè de nos pensées. Sa ki fè vi nou gen yon sans nan. Alò se se sa k rive, Juif la di la, J'étais endormi, mais mon cœur veillait, et j'entends dans mon sommeil la voix de mon bien-aimé qui frappe. M tande l deyò po po po, l ap di men mwen wi, l ap rele m. Èske nou santi nan mitan eprèv, nan mitan yon seri de bagay ki pou ta dekouraje nou, la voix de notre bien-aimé? Ki frap? Eske lòt moun ta di bon nan pran anyen kap pase nou pa wè nan gen avni pou nou? Ou menm menm nan ou tande la vwa de de ton byen eme la vwa de lesperans ki frap epi sa pa janm rive w ke wè vizaj ou defè pase ke quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie eske ton cœur veille?